Yon gwo bonjou pou nou tout, m espere ke nou byen. Jodi an se lendi, premye soti emisyon kisa nou vle ki antre lakay ou. Lendi 2 mas, se premye emisyon nan mwad mas lan. Nou espere ke mwad mas lan ap amelyore pou ou pa rapò a 2 premye mwa ki pase nan ane an. M ap pale de janvye avèk fevriye ki yo menm ale deja. Men vrèman se 2 mwa yo ke ayisyen pase anpil peripesi. Marie Raphaël M espere mwad mas la ap bon pou ou.
Kòman ap bon pou mwen? Oh pa rapò a fevriye e janvye. Paske fevriye janvye a vrèman anpil moun anpil fanmi kite peyi a. Bon sa k gen posiblite byen antandu paske kite a mande kòb kanmenm. Men netes menm pou achte biyè yo. Pa rapò a moun ki pa ka sipòte kidnapin, tip de bagay sa yo, k ap viv sou presyon tout tan, enben gen de moun ki oblije, anpil fwaye oblije kraze kite sa kite peyi a. Se domaj, men m ap mande Ayiti gen pou l ret yon po di chagren a sa ki vle rete, men ki konnen ke gen yon pri pou peye. Kijan w ye? Bonjou tout moun, oditè oditris Kisa nou vle bonjou, m kontan ak ou maten an e nou espere nou pral pase yon trè trè bòn semèn e nou pral pase kèlke bòn minit ansanm e nou pral pataje enfòmasyon nou genyen ak ou e epi opinyon nou tou sou sa k ap pase nan peyi a ou di anfòm? Ya.
Finalman maten an pandan map vini la e map tande son radyo maten an ke Jeremi bay sibidite nèt wi. 2 gwoup. M te tande yon premye pati, pi yon dezyèm pati mwen tande. Jeneralman m renmen zape lè map kondwi pou m konnen enfòmasyon isi yo. Jeneralman m konnen avè w map gen yo kanmenm. Epi. Sa m pa konnen ou menm wa konnen men m ap eseye tcheke lòt kote tou pou m tande ki sa k genyen. M ap tande Jeremi, yon bagay stipid nèt, 2 katye k ap goumen pou ki sa poutèt drapo, drapo youn nan bann yo nan peryòd kanaval la, youn sezi drapo lòt. Epi bagay sa mennen, mennen goumen, mennen lanmò, zam. Finalman nou vin stipid anpil. Nou vin tèlman banalize lavi ke. Pou afè sezi drapo lan bann pou mennen pou mennen de 2 katye jiska prezan ap goumen nan Jeremi.
Bon sa n bezwen sezi drapo lan bann? Wi men, men men sezi drapo lan bann paka si sa te fèt lontan ou panse moun yo ta pral lan goumen a zam? E tèlman n gen zam wi. Wi.
Nou tèlman gen zam kounye a nan e e pa zam de chas yo ye. N ap eseye yo youn sou lòt. Depi m wè lapolis te fè operasyon pandan wikenn nan, yon operasyon ki echwe daprè mwen menm. Lè map gade imaj, foto, cha yo, machin, bon m paka rele sa yo cha, se machin yo ye. Ah cha yo ye. Cha blende, se sa lame konn gen ki gen gwo bouch kanè wi. E machin blende yo ye. Wi, e sa m di w machin, machin blende. Non yo pat janm di e te cha yo te ye non. Gen moun ki di cha. Yo di veyikil blende. Nou konn sa kon cha, nou wè cha yo. Pat gen cha isit. Wi nan lame dayiti. Lame dayiti epi cha minustah yo. Cha lame ya depi.
Nou wè kòman cha yo fèt. Avèk depi depi ou gen cha lan menw ou ka fè koudeta pase tout koudeta yo depi ou pa gen cha blende ou paka fèl non sa avèl pou vin kanpe devan kay prezidan an wi fòw pwoteje tèt ou ou tou bay 5 minit pou moun soti la sinon wap bonbade kay la e li menm se gwo bagay lap tire lap lage mi atè lap lage tout bagay atè wi ou oblije soti.
Li pa li pa menm jan avèk mitrayèt tip de zam sa yo. E operasyon sa Rafael son echèk.
Eske m ka di son echèk? Bon mwen menm m pa konn. Anfèt operasyon an li te gen objektif li. Swivan sa pòt pawòl pnh la di, anfèt youn nan pòt pawòl yo ki se enspektè Garry Derosier, li te pale de objektif lan, objektif lan se deloje, arete bandi, epi diminye kesyon kidnaping nan, nou konnen anpil anpil nan moun yo kidnape yo di yo rantre Vilaj de Dye avè yo, donk se te objektif.
operasyon. Genyen yon santèn lapolis ki te mobilize, 100 polisye, polisye nan inite spesyalize pnh lan ki te mobilize, ki rantre efektivman nan Vilaj de Dye. Men se pa te san difikilte. Anpil difikilte, dayè nou wè imaj yo e pòtpawòl la konfime l Maten an nan entèvyou li ba nou, gen anpil nan cha yo ki sibi gwo domaj. Wi, men sa a gen de bagay li bay. Premye bagay la, sa montre nou nèg ki nan Vila de Dye yo gen bon zam nan men yo. Paske de tout fason, kit yon moun di m blende a pa reponn vre a nòm parapò a pri. Paske mwen menm m pa konn pri a. Bon, mwen m p ap menm vin la nan pri a nou pa konn pri an. Mwen menm m pa pral pale de rimè k ap sikile sou rezo sosyo, di men ki pri, men ki pri, nou pa konn pri yo. Bon malerezman la repiblik pa ase ouvè, moun kap dirije nou yo, yo pa, yo pa, non men ekout menm pa konnen kiyès li ye m paka annik ale sou entènèt, èske ou konn, èske ou konn ki mak, donk fòm konnen ki mak li ye poum wè sa, sa entènèt lan ap dim nan, èskel reponn avèk sa nou genyen la yo. Donk. Ke mwen menm m ta pral di malerezman la repiblik pa twò ouvè, moun kap dirije nou yo, yo pa twò transparan. Sa a se pa yon bagay ki te dwe kache. Blennde vini, m konn ki mak blennde li ye, m konn ki pri blennde koute, m konn ki kote blennde sòti. Hum! Bon yo di nou an Almay li sòti. Men gouvenman sa gen bon apa an Almay wi.
Nou pa konnen. Mal sou swiv sa.
Nou pa konnen.
Men se yon bagay popilasyon an te dwe konnen e nan ki nivo e bon petèt m te ka pa konnen ki nivo e blendaj la men bon m te ka konnen omwen ki pri ki pri e trezò piblik la e depanse paske se kòb pa m si prezidan an peye taks se kòb prezidan an avèk tout moun nan gouvènman tout moun k ap e mennen bak peyi an, nou dwe konnen pa dwe gen ankenn sekrè e nan bagay sa. Alò e mwen tande tou pandan nap di e blende yo yo yo yo manke sou blende yo men e pòtpawòl pnh la dil e nou menm nou rann nou kont tou, E pou valè detonasyon n tande pou jan machin yo sibi gwo domaj lan, si se pat machin yo tou nou pa konn konbyen polisye nou tap konte maten an nan nouvèl pou nou di ki mouri. Donk de tout fason blennde yo se te se yo te itil. Yo te itil. Men mentnan operasyon an operasyon an eske Li atenn objektif li. Zero zam sezi. Mwen menm, bon m di, suivan sa pòt pawòl la di a, objektif la pa atenn. E sa m di w, zero zam sezi. Yo arete 5 moun y ap kwizine pou kwè l ye la. Pa gen anyen ki di Se 5 moun ki enplike nan aktivite e vyolans ak zam oubyen kidnaping k ap fèt anndan e alò kidnaping ki fèt deyò epi ki rantre avèk otaj yo nan Vilaj de Dye. Pa gen anyen ki di sa. Kòm y ap kwizine yo, petèt nan jou k ap vini yo la, n a genyen plis enfòmasyon e petèt tou Lè w kwizine yo, ou jwenn enfòmasyon, sa ap pèmèt ou pi byen planifye operasyon epi bon pou ou rive atenn objektif ou. Men la tout polisye te fè retrè, èske m ka di l konsa, tout machin blende yo te fè retrè, m pa konn si polisye yo menm,
m pa konnen si polisye yo menm yo te kontinye operasyon an. Men de tout fason, bilan operasyon an se 5 arestasyon ki fèt. te lapolis sibi gwo domaj e pòt pawòl la di erezman pa gen polisye ki ni mouri ni blese e nan mitan popilasyon sivil lan tou pa gen moun ki blese alò objektif yo se se arete deloje se pa sitou al tire kout zam avèk moun yo pou yo touye yo Alò se sa l di objektif yo se arete arete moun yo pou yo vin reponn de zak yo devan lajistis. Vwala. Tèt chaje.
Antouka. Men m pa ka kouri di se echèk. Men yè m t ap pale. Non men zewo zam m sezi. Non men tande. Ou pote plen zam. Alò tande wi. Mwen menm, m pale avèk de moun ki ki plizoumwen nan kesyon lapolis. Sezi zam nan, sa ta vle di, lè m fè penetrasyon an, yon egzanp, si gen 30 baz, 30 baz anndan Vilaj de Dye, fò omwen m ta okipe youn ou de. Lè sa m konnen m gen yon baz oubyen de baz nan men m, Map dirije e lèm resi rive rantre nan baz sa mgen kontwòl li, mgen kontwòl li avèk tout sal genyen kòm materyèl kòm ekipman. Mentnan sim pa rive fè sa, mpa ka espere bon petèt nan afwontman on nèg a zam tonbe oubyen on fanm ak zam tonbe nan afwontman, enben bon mkouri mpran zam sa. Paske genyen yon fanm oubyen yon gason k tonbe, m pran zam sa. Men, m pa wè ki lòt fason ta ka genyen zam ki pran. Si w pa di m nan enfòmasyon w ap di m yo, enben, nou gen kontwòl de ou twa baz anndan kote m te fè penetrasyon an ki se Vilaj de Dye. M pa wè kòman ou pral sezi ekipman, kòman ou pral sezi materyèl, kòman ou pral sezi zam. Pou w sezi fò w te mèt pye w atè tou. Ebyen evidamman se sam di w mwen penetre mwen gen kontwòl 2 ou 3 baz men se pa sa enfòmasyon yo e pa sa yo di gen kontwòl la sa vle di m kontwole l pandan yon sèten tan m tabli baz mwen la m di operasyon m nan apati de la li pèmanan map pwogrese si gen 30 map mache m pran 5 Lòt operasyon m pran 15 jiskaske m pran kontwòl espas la nèt. Men se pa sa enfòmasyon yo ye. Se sa.
Epi, m wè gon, m wè gon fès. Se te yon fanm nan, yon fès li di. Yon fès, yon fès PM, e sa w vle di? Hein? Wi, m wè gon nouvo premye minis. Egzakteman. Te anonse sou, sou, sou Twitter. Konfime pa. Wi, bon, ki pa, ki pa yon figi nouvèl, ki pa yon nouvo, yon nouvèl tèt. Te ee sou eske se yon moun dèyè vit la kap fè de sinyal m pa konprann. Kè w pa byen kase li pa ka yon. Bon kè m pa kase konsa men fò m konprann uhmm enben la li nan emisyon lap vini toutalè nan poz an ale ee si pa gen ijans. Nou te lan nou te lan.
Premye minis premye minis e wi genyen e wi m tap di se pa yon nouvèl tèt. Se se pa yon nouvèl figi, nou fini pa abitye avè l, e sitou nan dènye deklarasyon yo. Li se pa yon moun de lopozisyon tou? Padon? Se pa yon moun de lopozisyon tou? E, m sot tande y ap chèche patènite pou li wi. Jan entènasyonal la te swete l. M, bon, apre n ap vin sou kesyon patènite y ap chèche pou premye minis la, m sot tande l kèlke pa. Alò se Jouthe Joseph ki se, ki te gen. pòtfèy finans, ekonomi ak finans, e anviwònman, ben se li menm ki nouvo premye minis, daprè yon tweet prezidan Jovenel Moise ki di li fè chwa sa apre anpil konsiltasyon konsiltasyon avèk diferan Humm avèk diferan sektè nan lavi nasyonal la. Genyen rankont konsiltasyon ki fèt. M ap li tweet sa pou nou. Padon, m ap li l jan l ye a. Si mwen m t ap di alasuit men

Nouvo premye minis, m t ap di, ki pa yon nouvèl tèt, ki pa yon nouvèl figi, nou fini pa abitye avè li. Dènyèman, ou te pantan lè n te vini nan emisyon an sou deklarasyon l te fè sou kesyon kouran an, sou kesyon Sogener la. Men fò n di, te gen anpil enkyetid jisteman, èske Prezidan Jovenel Moïse ka chwazi yon premye minis, paske nou konnen te gen yon premye minis, se ki ratifye o nivo de la Chambre des Députés, bon ki pat fin premye minis nèt men kan menm sa te ka on blokaj. Men finalman lèt la rive gen lèt premye minis lan, premye minis se ratifye on moso a. Wi on moso ratifye on moso koke lan sena a.
Enben lèt la rive m pa konn si m a ka li li.
O mwen li l te gen on branch la, apre pat gen on branch ditou non. Ee.

tous. Veye agreye Ekselans Mesye l Prezidan de la Repiblik avèk mes patriotiques salutations, l'expression de ma très haute considération. Fritz William Michel. Sa di Fritz William Michel resi depi lè ke li te soti lan palman an nou sonje ki anba sa te fini e se premye fwa li fon soti an piblik se pou l lèt demisyon an ke gouvènman ayisyen an pa pibliye. E m pa wè l. Se te kondisyon an sa. M pa wè l e nan tweet yo malerezman m pa wè prezidan m pa wè prezidan presize genyen lèt demisyon sa ki vini.
Se kan Fritjellam Michel lan ki pibliye lèt demisyon an. E ben jisteman.
Paske
nan chita yo te gen avèk prezidan an, fòk gouvènman an te pibliye lèt sa dabò epi apre pou prezidan te fè nominasyon an. Men li fè lenvès. Li fè envès. Oubyen l pap fè sa ditou. Egal la kòm mesye yo menm pa vle soti lèd, egal la yo.
A ben byen sur. Yo pibliye lèt demisyon sa yo menm pou yo montre ke Fritz Samuel te demisyone avan ke prezidan an li fè chwa l la. Tèt chaje wi. Bon se la nou ye. Finalman prezidan sa li menm li pa kapab kolabore ak bon li pral di ke li te kolabore a ser? Hein?
Li pral di li te kolabore a ser? Non men kolabore ki sa? Li pa ka soti, li pa ka soti lan ti milye pal la non. Pou te bay kisa?
Jisteman ou ta, m tap di e pa yon nouvèl tèt e pa yon nouvèl figi. E alò m di ou m tap tande de moun pwòch prezidan, konseye prezidan kap chèche patènite pou jout. Jout Joseph e m tande l di nou sonje se te nan yon konsansis, yon antant kabinè sa te fòme e Jout te minis anviwònman e l pale de verite li site verite epi l di se te pati ansyen kandida a la prezidans Jude Celestin. M tande jounalis yo kouri dèyè l di men verite se te Jacky Lumarque. Se te Jacky Lumarque. Esanm dwe di Jude Celestin verite se te 2010. E pa menm verite.
E pa menm verite tou.
Se te Inite.
Se te Inite l te ye.
Kounye a la li di non men de tout fason verite nan dezyèm vag la tap sipòte Jude Celestin. Donk se pou montre ou li pa twop jout Joseph la pa twop pwoch prezidan repiblik la pase sa li soti nan sektè sa hein la gauche eske m ka di sa la gauche hein ben la gauche. Wè m pa di lagoch, m di lagòch. Nan pa nou si pral pale se gòch. M pa konnen. Nèg isi yo gòch se nan bab yo wi.
A m pa konn sa w ap di a mwen. Yo pa yo kite bab nan figi yo yo se Fidel Castro oubyen yo se Che. Ohh. Ewa oh ou pa wè sa ou menm pi al al gad pifò gochism yo pou wè. Enben tande lagoch lagoch wap fèm ale la Maduro son on ti moustache wi l gen li pa gen bab non. E la gòch. Menl gen chemiz rouj. E la gòch. Ou di gade mou tèt fè mal depi. E lap pase.
Non m pa kwè lap pase. Ou fè m ri epi venn yo kontrakte yo preske eklate. Dòk kite m anpè. Ou bliye gon lè Jovenel a Martelly te mete chemiz rouj.

E pou mò a pa vin kase kou w tou wi.
Kòm sa nèg yo manje a pou mò a ta kase kou yo? Enben vwala.
Enben yo mete baryè pou mò a pa rive sou yo.
Alò Ayisyen di depi fòme trou sou ou pou mò a pa vin sou ou? Vwala.
E sa l ye wi. Ah non, Li Laurent ka Lamothe, sa tou.
Laurent Lamothe a Martelly nèg sa yo te renmen Petro Caribe a vre. Nèg sa yo jwi Petro a. Nap nap pwopoze l? Wi. Nap pwopoze l, lè n tounen nou sonje ribrik Dwa de Lòm nan pa t pase, nap pase li epi nou gen pou n fè yon ti tounen sou Kowonaviris la, ban m bon non l non. Hein? Covid 19. Kovid 19.
An tèt mwen pa la. Nap vini. Wap swiv emisyon kisa nou vle jodi an se mwen ak Marie Raphaëlle ki la pise nou konnen Gaëlle pa la Gaëlle Belgique epi le lundi jeneralman Antilis pa la paske misye li menm li Léogâne lap vini jodi a lojikman be vendredi a akoz de Doktè Juno ki te fon bèl rale ansanm avè nou sou Coronavirus lan sou panik E ayisyen kapab gen nou sonje ke emisyon sa tèlman te pran tout lè a nou pat gentan pase ribrik dwa de lòm nan nou te pwomèt jodi a nap pase li alò nap kòmanse avè li epi apre na fè ti kòmantè epi nap fini emisyon an avèk m pap di men na wèl talè. Bonjour tout auditeur ak auditrice emisyon kisa nou vle bonjour Roody bonjour Antilus bonjour Gaëlle bonjour Marie Raphaëlle. Se yon plezi pou nou pote ba nou sezyèm ribrik Dosye Dwa Moun nan emisyon sa a. Jodi a, nou pral pale de Leta, epi nou pral wè ansanm ki lyen ki genyen ant Leta ak dwa moun. Dabò, ki jan nou ka defini Leta? Leta se yon antite abstrè ki gen ladan l sitwayen ak sitwayèn ki ap travay pou ede antite sa a etabli epi respekte règ pou òganize yon sosyete. Leta gen anpil pouvwa nan men l e se tèks de lwa yo ki dwe limite pouvwa l yo. Leta gen yon stati de pèsòn moral pa opozisyon a pèsòn fizik. Se stati sa a ki asire perenite li e ki pèmèt yon moun ka trennen Leta devan lajistis. E si yon desizyon jistis sòti kont Leta, pe enpòt moun ki sou pouvwa a, Leta a dwe fè swivi desizyon sa a. Donk, lè n ap pale de Leta, n ap pale de yon estrikti ki byen etabli e ki la pou l dire. Li diferan, pa egzanp, de yon gouvènman ki la pou l pase, paske moun yo ap chanje. Ki kote nou jwenn enfòmasyon sou òganizasyon Leta? Pou w konnen ki jan Leta a òganize, se nan manman lwa peyi a pou w al gade. Sa vle di baz Leta se Konstitisyon peyi a. Konstitisyon peyi Dayiti rekonèt Leta atravè twa gwo pouvwa, yon pouvwa egzekitif, yon pouvwa lejislatif ak yon pouvwa jidisyè. Selon atik 59 pwen 1 Konstitisyon peyi a, twa pouvwa sa yo se fondman esansyèl òganizasyon Leta a. Ki enpòtans diferan pouvwa yo e ki lyen yo genyen ak dwa moun? Chak pouvwa sa yo gen fonksyon yo ak limit yo. Dapre konstitisyon peyi a, pouvwa egzekitif la gen 2 tèt, yon prezidan, ki se chèf leta, yon premye minis, ki se chèf gouvènman an. Pouvwa lejislatif la li menm li konpoze de 2 chanm, chanm depite a, ki dwe genyen ladan ni 119 depite, yo chak sòti nan yon sikonskripsyon elektoral, ak sena a, ki dwe gen ladan ni 30 manb, ki sòti nan depatman yo. Chak depatman gen twa reprezantan. Pa bliye, Palman an genyen twa fonksyon, li la pou li vote lwa, men nan men ak pouvwa egzekitif la, li la pou l kontwole aksyon gouvènman an, an patikilye nan preparasyon ak egzekisyon bidjè, e li la pou li pran sanksyon tou kont wo fonksyonè ke lalwa ba li dwa pou l jije. Pouvwa jidisyè a bò kote pa li, li konpoze de 184 tribinal de pè, 18 tribinal de premyè enstans, 5 kour dapèl ak yon kour de kasasyon. Li gen nan tèt li yon konsèy ke yo rele Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè. Genyen tou yon lòt pa, yon ministè lajistis ke yo rele Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ki la pou l pote politik gouvènman an an matyè de jistis. Selon atik 60 konstitisyon peyi a, twa pouvwa sa yo yo endepandan youn de lòt men yo sou menm pye degalite. Poukisa je n dwe toujou fikse sou Leta lè n ap pale de dwa moun? Otorite egzekitif yo, lejislatif yo, mete ak otorite jidisyè yo, yo la pou yo reyalize dwa moun epi respekte e asire yo ke dwa moun respekte e pwoteje nan peyi a. Nan sans sa a. Pouvwa egzekitif la dwe reyalize dwa moun yo, sa vle di mete estrikti an plas pou moun ka jwi dwa yo kòm sa dwa. Li la tou pou l pèmèt tout enstitisyon ki la pou sa fonksyone byen pou dwa moun pa vyole. Jan nou te di sa deja nan emisyon pase, Leta pa ka kontante li ap di, pa egzanp, Dwa a la sante pèp la garanti, men fòk gen sant sante, lopital, ki pou bay popilasyon an sante, e fòk swen yo aksesib pou tout moun. Pouvwa lejislatif la, li la pou l kreye enstriman, l ap vote lwa, l ap ratifye konvansyon sou dwa moun, l ap elabore lwa daplikasyon konvansyon yo, pa egzanp. Enstriman sa yo, yo dwe adopte nan lide pou yo pwoteje dwa moun. Li la tou, jan nou sot di li talè a, pou li bay pouvwa egzekitif la mwayen pou l mete dwa moun yo annèv nan vote lwa finans lan epi siveye jesyon ki fèt de bidjè a nan kontwole aksyon gouvènman an. Pouvwa jidisyè a, li la pou li aplike lalwa e retabli moun ki gen dwa yo vyole nan dwa yo. Men. Pouvwa egzekitif la mete ak pouvwa lejislatif la mete ak pouvwa jidisyè a, yo tou lè twa, yo la pou yo pwoteje dwa moun. Anpeche dwa moun rive vyole epi respekte dwa moun, yon fason pou Leta pa komèt zak li entèdi moun komèt. Poutèt sa, sitwayen, sitwayèn vijilan dwe toujou ap obsève kijan twa pouvwa sa yo ap fonksyone. Nou pwale, n ap repale semèn pwochèn pou yon lòt ribrik Dosye Dwa Moun nan emisyon sa. Pòte nou byen. Mèsi anpil Rosi, m panse ke ribrik sa te trè enpòtan sou sa k reprezante leta, kisa k leta, men malerezman ant sa nou tande la yo e sa k ap fèt de reprezantan nou yo nan leta, kit se lan egzekitif, kit se lan lejislatif, kit se lan jidisyè,

Nan je w fok yo moute gang menm pou anmède sosyete a. Alò ban m di w, se paske jisteman yo jwenn yon egzekitif ki ankouraje yo, ki kosyone yo. Se la wi bagay la kòmanse.
Nan kesyon fò m gen majorite pou m ka fè skandal, pou m ka regle koze m. M ka gen yon, bon, gen majorite tout kote. Gen majorite Donald Trump gen majorite o nivo di sena m ka gen majorite men se pa pou m regle koze politik mwen se pa pou m regle kesyon mete men m sou pouvwa pou pèsonn lòt moun pa ka jwenn li non se pa sa majorite a vle di alò ou ta ka fè l wi nan bon Kondisyon! Se pa nan fè de move kout gidon pou m ka kenbe pouvwa a nan pwochen eleksyon. Men nou wè majorite nou yo nan paleman se a enterè pèsonèl yo sèvi, yo pa sèvi peyi a. M ta ka gon majorite pou m fè presyon sou egzekitif lan si gon pwojè la, enben gen yon trennen pye k ap fèt. Depi m gen majorite an pou m fè pwojè a avanse. Men anpil fwa nèg yo gen majorite a se pou yo ka gwosi pòch yo. Se pou yo ka gen bèl kay nan Pòtoprens, nan Pòtoprens wi pase yo pa pral fè bèl kay nan rejyon yo kote yo sòti. Donk se Pòtoprens pou yo vin gen bèl kay la. Exactement.
Malerezman se sa majorite a majorite a ye e nan jidisyè lan ou pral jwenn de moun ki di w li se jij de lekip li pa te dwe konsa lajistis sa se se moun k ap sèvi jistis lan se moun ki nan aparèy jistis lan ki la pou fè l fonksyone moun sa yo te dwe rann jistis la endepandan mwen pou pouvwa m wè on jij genyen Nenpòt jij la wi.
Pou pouvwa mwen w gen m pa wè poukisa ou oblije al kole kò w anba yon egzekitif pou w gen m pa konnen si se plis pouvwa oubyen si se pou m ka fè lajan. M pa konn poukisa mwen menm. Anvan m ap pale ak yon avoka k ap esplike m sa yo rele gwo avoka an Ayiti. Se yon bagay, se yon bagay tèt chaje. Misye di w gen avoka an Ayiti la a nan Pòtoprens lan la a. Si y ap trete 50, si yo trete 50 dosye sou ane a, Gen 49 kal nan men menm jij la. E yo pap pèdi. Yeah. Sa vle di jij la sou payroll avoka. On avoka kap esplike m sa wi. Yeah. Li di avoka sa e konsa l gwo avoka a li menm. Depi w tande l pa janm pèdi koz la. Se yon sèl jij. Li pa pèdi koz, se pa paske se jistis ki rann anpil fwa nan dosye yo, se paske. Li gen jij pa l. Menm se menm. Li gen jij li l peye nan tout kòb kliyan yo ap ba li an. Ya, nan distribisyon dosye.
Jij la gen yon pousantaj. Li gen li nèg sa si l gen 50 dosye son ane gen 49 k al nan men menm jij la. Se kòm nan l ou son aza paske se se distribiye yo distribiye dosye yo men li menm dosye pa l yo toujou al nan men menm jij la. Epi se konsa yo rele entèl se gwo avoka. Sa vle di donk s on sistèm pouri ki la. S on peyi pouri. Peyi a menm pouri. Peyi a pouri. Sa fè m sa fè m vin konprann poukisa.

Nèg sa bwèl tou.
Alò nou pa ka fin di sa non, nou wè sa minorite a fè la hein. Minorite a fè deblozay.
Li fè deblozay men kisa l fè, se deblozay wi l fè. Minorite a wi bon wi. Li fè deblozay, gate gate bagay, gate seyans, gate bagay men se pa sa l fè. Men èske jij la li menm ka fè deblozay? Èske yon de twa grenn jij k ap fè travay yo ka fè deblozay? Yo pa kapab se pa menm se pa menm bagay. Men w ap wè moun sa yo jeneralman gwo seri de dosye k p ap vin tonbe lan men yo. gen dosye k pap tonbe lan men yo paske yo konnen si l tonbe lan men moun sa yo, se pa de moun yo ka konwonp, dosye ap byen pase. Oubyen moun nan sal espere l pap jwenn li. Dezyèm pwoblèm mwen, mwen menm, CSPJ a, m sonje gen anpil goumen k fèt, Preval pat janm arive moute CSPJ, finalman se Mateli ki moute CSPJ, ke anpil moun te bezwen. Men CSPJ finalman, ki wòl CSPJ lan peyi sa a? Ki travay l ap fè lan jistis la vre? CSPJ a pa enpeche tout dezòd yo fèt non.

M pa konprann sa w di a. Ki aspè je a? M pa di l depann de li non. M pa di l depann de li. Men fonksyonman lajistis. Paske ministè ministè jistis yo se politik l ap fè wi. Se pou gouvènman an e gouvènman an l reprezante. Dènye fwa dènye fwa gen revokasyon e jij nan alò miz an disponibilite jij e Miragwàn Kiyès ki te fè l? Ki moun ki te fè l? M pa raple m. CSPJ ki te fè l? Di m non. M pa sonje non. Enben, fò w sonje. Ministè lajistis ki te fè l? A!
CSPJ ou konnen ki te fè l? Se sa m di w finalman m bay wòl CSPJ a, pito l te ret konsa. M dezole pou moun CSPJ k ap tande m la, men pito l te rete konsa. Paske m pa wè itilite yo. Fò ti bagay la kreye l ba. E menm jan avèk ULCC a, UCREF, m pa wè poukisa bagay sa yo te kreye. Non yo gen rezon dèt yo e kòm se m ta di w non men tande ou ka gon pouvwa ki vini la jodi an ki vire ki chanje tout bagay men tande m pa kwè peyi a pral rete konsa m pa kwè se enstitisyon yo ki pwoblèm nan enstitisyon yo dwe toujou egziste mentnan se moun k ap chèche gen men men men men men men men miz sou antrepriz yo K ap eseye kontwole enstitisyon yo, padon. Ou t ap di wè m ta pral di w sa. Hein, k ap eseye kontwole enstitisyon yo. Se yo menm ki pwoblèm nan. Men si, m pa kwè gen yon peyi ki ka mache avèk volonte yon grenn moun. Mwen kwè se enstitisyon ki pou fè peyi a fonksyone. Men moun yo pa gen volonte Marie Raphaëlle.
O mwen ta denonse, yo pa gen volonte. Eske peyi an ap toujou fè fas a de dirijan ki pa gen volonte, a de moun ki vini se enterè pèsonèl yo yo vin defann? M pa kwè sa mwen menm. Lajistis an Ayiti se yon wont. m pa kwè. Son wont son wont son wont. Blan an di one day. Son wont la isit an ayiti. On jou kap vini kan menm nap soti nan sa n ye a. E ou konn sak pase?
Ou wè map kritike palman la bagay. Vwala e pou sa nou fè kisa nou vle dayè. Wi pouvwa jidisyè a pi mal ke palman wi. E se si de lwen wi pi mal wi. Se pase palman an sou pwojektè wi. Tout tan depite avek senatè ap pale lan radyo bagay. Men pandan wap di sa. Yo pran lan plis skandal men. Pandan wap di sa ou di. Nan aparèy jistis la tou, majorite moun ki nan jistis la, se palmantè ki mete yo wi, ki ba yo pòs wi, fò w konnen sa tou. M konnen.
Donk enben, pitit tig se tig, si palmantè ap plase w, se yo ki ba w pòs. Se pou yo l ap mete. Enben, vwala. E se de bagay kalkile, yo kalkile pou eleksyon, pou pwochèn eleksyon. Si m gen, m gen, m gen, m gen jij sa la. Enben, m garanti, nan sikonskripsyon m nan, jij sa a, lè gen eleksyon, kèlkeswa sa k pase a, l ap mare moun pou mwen, hein, l ap fè koken pou mwen. Se sa l ye. E pa sanzenterè y ap plase yo. Nan m son peyi, nan kòd li mare a l pap soti. E peyi a, peyi a kode. Peyi a kode. L ap soti kanmenm. Nou pa rete anpil tan, e bagay sa a, Anpil moun enkyè kesyon kovid 19 la e youn nan kowonaviris yo paske genyen plizyè swivan sa Doktè Jino te di nou enben kovid 19 la l ap fè anpil pale yo detekte yon ka an repiblik dominikèn. Son moun ki soti an Itali. Genlè se yon resòtisan italyen menm. Yon nèg de 62 zan. Men finalman Italyen yo bay pwoblèm. Ou konnen an Arabi Saoudit te gen yon kous siklis, e ba la te rete 2 etap pou l fini, yo oblije kanpe l. Yo jwenn 2 manm nan staf Italyen yo ki genyen l wi. Kon a kous la oblije kraze, moun ki te devan yo ba l genyen, epi ba la kanpe. Menm lan otèl kote moun yo te ye, se al dezenfekte tout bagay. Itali se pa la bagay la soti, men apre Lachin, m gen lenpresyon Itali lòt peyi ki genyen l ki devan l yo, Kore di Sid avèk Japon. Italie genlè ap double yo wi. Janm wè ba nèg yo riske la m kwè chanpyona ditalie a la gen posibilite pou yo kanpel wi. Kanpe? Wi paske yè te dwe konn Inter de Milan an. Li pa fèt?
Juventus li pa fèt.
Paske yo pral fèl a huis clos, bon genlè gen rele anmwe, yo voyel pou 13 mai. Avan m wè yo mete koup Liverpool la an alo.

Si li gen 19 lè e Li gen 22 pwen sou City. City gen yon match anreta. Si City gen l ap mete l a 19. 10 jounen se 30 pwen. Mwen di l poko chanpyon matematikman men difisil pou l pa la chanpyon la. Mwen panse ke y ap bay Liverpool koup li. Se se sa k pou ta fèt. Antouka e pa sa m wè atik la di. Non wi men e sa k pou ta fèt.
Se bay Liverpool koup li. Epi Maya Farel kòm nou lan kowonaviris lan. Wi se pou n te ka rive sou. Ya ki an Repiblik Dominikèn. M pral fè nou tande la ekstrè yon pastè. E pa pastè mesye a ye. M pa konnen l mwen menm. Kouman yo rele l? On pwofèt. An tou ka, on raketè k sou chè.
Sa a pi, sa a pi, sa a pi rèd ke yon pas, sa a pi, sa a pi gran si n ta pran suivan labib. Mwen menm, ou konn sa k pase? S on pwofèt, li pi gran ke yon pastè. Tankou moun yo tande la. Ou pa gen anpil tan non an n lage. Wi, wi, non. M pral anvan on ti, on ti parantèz tou piti. Ou wè jan m trè kritik anvè lajistis alòske yo, mwen menm. Fò moun ta pran prekosyon paske ou ka tonbe nan yon pwoblèm la e nan lajistis wal tonbe epi yon jij ki anndan wap pale konsa li di monchè wap tou ret la. Sa di donk mwen menm m pa gen anyen avèk m gen m gen pwoblèm avèk fonksyonman peyi a men m pa gen anyen avèk peyi a. M pa gen pwoblèm a Jovenel m pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm a okenn moun de si moun ap fè tra padon si moun ap fè travay li map pale byen de li san pwoblèm. M panse ke yon moun ou pa ka pran peyi a pou savan ou pou fè sa w vle de peyi a. Tande yon bagay moun kap tande radyo a la tande sa. Ou prè zanmim? Tande sa. Nou pap mouri map geri nou pase fòk nou banm kòb mwen menm ka trete korona pase sil antre sou nou nou pap mouri map geri nou pase fòk nou banm kòb mwen menm ka trete korona kitel vin ayiti pou wè mpa pral an chine men depil vin la lap jwenn tretman mgarantiw sa dè mte bay fidèl yon bagay si tout si chak peyi nan mond lan ta met ansanm pou yo banm yon sòm lajan map vwayaje al trete maladi a pou yo men fòk yo gen kòb M kapab mwen menm. Pou yon pwofèt. Konn sèlman sa k fè m mal nan maladi kowonaviris la, se paske moun nan moun ki nan gouvènman Ayiti yo ta byen renmen maladi a rive isi pou yo ka fè kòb. Pase chak lè gen yon epidemi k tonbe Ayiti, gouvènman isi fè kòb. Nèg isi pa konn sa yo te ka bay pou yo fè siklòn fèt. Si nèg yo te ka peye van ak lapli pou kraze peyi a pou yo ka fè kòb. Yo tap fèl. Gen nèg kap priye kilè pou corona a vini pou pou òganizasyon entènasyonal ka ba yo lajan pou yo ka regle zafè yo. Seyè, m konnen w.
Pale non. Eske sa serye? Bon si te gen leta nan peyi a, si te gen otorite, m tap mete misye yon kote pou machin pa frape l. Eske sa serye? Epi bagay la ou wè, ou wè kesyon, kesyon lajan an. Wi, se lajan.
Si yo banm anpil kòb, map tre. Eske map pale de vagabondaj?
Eleman sa, ki diferans ki genyen ant li menm e moun kap fè, kap pran moun yo nan lari a kap fè kidnapin nan? Pase tou lè 2 objektif yo se fè kòb. Ki diferans ki genyen? Mwen m ta renmen moun, m ta renmen misye esplike m si se pa w zenglendo l ye. Bon, kòm kretyen yo k al kanpe devan l lan se 2 moun ki entelijan yo ye. Yo si, yo di amèn men yo ri nan kè yo. Ki sa w panse? Yo di, gade eta misye, ou tap ri m, m ap pote kòb ba w pou. Vwala on maladi kap fè dega nan lemond ke nou menm nou swete l pa vin Ayiti. Spesyalis ap chèche. Ap chèche bagay pou li konn a nèg la rete l tou li gen tretman l. Li gen tou. Bon bagay ou ka antre an Ayiti misye gen tretman l. Epa men se sak te bay pinèz la. Wi li gen tretman l.
E pinèz la rete pou kisa?
Pou. Pou sida. Pou sida?
Adye. Li gen tret li li gen kòb si yo bay kòb lap trete. Bon mwen menm m di w si m te otorite nan leta a m tap chèche pwofèt kòman? M pa konn non l mwen menm.
Pwofèt kijan? M pa konn moun nan. Pwofèt Mackenson, kote l ye a, m mete l on kote pou machin pa frape l. Sa vle di se yon peyi ki twò fasil. Peyi a, nèg yo pa ka fè peyi a sa. M ta fè l tounen. Yo pa ka pran peyi a pou fè l sa. Non.
Ou konprann?
Nan prizon yo bezwen pwofèt. Yo bezwen pastè. Yo t ap genyen l gratis ti cheri. Al preche nan prizon, nan penitansye nasyonal. Se du vagabondaj. Ou pa ka fè yon peyi sa.
Ou konprann ou la pou ap pran inyorans moun yo. Ou menm ou se yon raketè. Ou se yon raketè sou chè. Epi konnya wap di ke depi yo baw kòb ou wap trete bon on pè ma a di w wap pale de leta byen mal a di avè w ou k bezwen l rive paske yo tap pran ba w pou fè kòb ou kòm pa gen leta nan peyi sa ke tout se raketè se sak fè ke de twa nèg de twa endividi kapab pèmèt yo pou yap fè yon sosyete sa e sèl fason moun ap fè yon sosyete sa wi. Kòman w ka kanpe devan yon gwoup moun yon gwoup fidèl swadizan epi pou wap di pou wap di koze sa. Mesye Haiti a fasil vre mesye. Ou gen pou wè gen gwo otorite ki te nan asanble a wi. Sa ki pi rèd la. Kap di amen. Kap di amen pas. Li lè wi Roody. Wi tèt mwen misye k banm tèt fè mal wè ou te gen tèt fè mal mwen menm se lan fen an la m gen tèt fè mal lè yon moun voye video sa mwen menm tèlman sezi ke pou yon nèg rete ou pa wont gen gen de kòb fòw di ou pa bezwen l tou.

Rete sa bon mwen. Bon Bon m ta jwenn leta m di leta tanpri ann bay misye 20 milyon goud pou l trete pasyan sa. Fè l me toutouni. Bònn jounen tout moun.